2 moun ki anndan yon machin epi gen yon demwazèl ki ap asiste epi lèl wè pòt lan ouvri ke 2 moun yo ap soti e li kouri al kache e pa dèyè machin nan epi moun yo ap aranje yo kòmsi se 2 moun ki sot fè yon bagay epi 2 moun yo pran direksyon pou demwazèl la se direksyon yon motèl ke yo pran epi e. Se mari demwazel sa ki avek lot fi an. La li eseye sone telefon maril la poul mandel ki kote li. Maril la dil li nan travay. Li di ou sur de sa ou di an? Mari la di wi se nan travay mi. Li di enben ok pa gen pwoblem. Mari a mandel eske l gen yon ide eske gen yon pwoblem. Demwazel la di non pa enkyete ou pa gen anyen. Epi Mara di pa gen pwoblèm epi lòt demwazèl ki avèk Mari la mande l sa k pase gen yon pwoblèm Mari ap di non pa gen anyen non ann kontinye epi dam nan ki santi l enève pou l wè mari l avèk yon lòt fanm donk manzè pa ka konprann sa k pase a l ale apre yon ti tan manzè retounen epi l ap vini avèk yon makè yon spray epi l ap ekri sou machin nan an konprenan ke se machin dam nan Lap ekri dam nan se vòlè mari ke dam nan ye. Manzè sal machin moun yo nèt avèk e avèk spray ki nan menn nan. Epi lap santi sa pako sifi epi li pwal pran yon mato pou li ekraze vit machin nan nèt. Li kraze lòt bò vit lan epi di kou te gen yon polisye ki te abò ki wè sa kap pase a. Epi, li pran manzè. Li di, pou ki sa ou sal machin moun yo konsa? Manzè di, pa mwen menm. Polisye a pale avè l. Li kanpe dan avèk polisye a, li di, pa mwen menm. Manzè jete mato a. Polisye a di, konnen sa w fè a se yon bagay ki ò lalwa, ou pa gen dwa pran machin yon moun pou sal li konsa avèk yon sprey. Manzè di, sa a se machin mari m, se mari m. Se machin yon fi ki chwazi soti avèk mari m, mwen menm mwen fè l sa pou m fè l aprann respekte mari moun. Polisye a di, Ève Fason ou pa gen dwa fè sa. Ou pa gen dwa fè sa paske sa w fè a se yon bagay ki ò lalwa li ye. Manzè kontinye ap pale byen an gran avèk chèf la. Chèf la di, Non, fòk mwen mennen w nan yon pòs de polis. Manzè santi bagay la pa p bon pou li epi la li kòmanse ap rive sou polisye a yon lòt jan. Li di, Sa k pase? Eseye kalme w. Ou konnen e Gen bagay ki ka rezoud a lajan konsa gen bagay tou se avèk è lanmou yo ka rezoud Polisye an di, non mwen m gen mari, m gen madanm dizon epi mwen mwen mwen marye Dam nan di, yon yon mesye marye pa janm grangou? Polisye a di, wi yon mesye marye e toujou grangou men sa pa vle di pou m twonpe madanm mwen pou sa Fi a kòmanse ap se ap sedui e ajan e de polis lan Epi la misye kòmanse dous. Epi fi an di, sa w panse si nou ta fè yon echanj kote m ap ofri w lanmou e epi nou ka antre nan machin nan epi n al distrè nou? Epi polisye a ki kòmanse pran nan pawòl fi an epi polisye an pral fini pa aksepte Mwen se di nou ka antre nan machin nan pou n al distrè nou. Epi moun yo antre nan machin nan. Yon fason pou fi an ale enjoy li avèk polisye a pou sa ka pase. Epi la madan polisye a vin ap pase avèk tout pitit polisye a. Epi ti pitit la wè bekann nan. Li di sa se bekann papa m wi. Manman di non tout polisye yo gen bekann sa a. La epi moun yo fini. Yo sòti nan machin nan. Ti pitit lan di, Papa, sa w ap fè la? Li sezi. Lè l gade l wè madanm ni avèk tout pitit li. Li sezi, l ap ranje rad li. Enhen, lè konsa, ti pitit lan di, Ki sa ou t ap fè avèk dam sa anndan machin nan la? Epi, manzè menm, l ap ri kòmsi sa k sot pase a pa t anyen. Epi, madan polisye a ki enève, ki di, M pa konprann sa k pase a. An? Ou kite m lakay? Epi ou pwopoze al travay, ou vini avèk yon dam nan yon machin, vin ap fè bagay nan yon machin avèk yon dam. Epi dam nan li menm, li di, sa k pase? Sa k pase m pa konprann? Sa vle di e pou ou sèlman l ye? Epi l ap avanse sou fi a, epi fi a li menm pral bay madan polisye yon kalòt. M sezi bagay sa timoun. Li frape l. Devan polisye a ti epi polisye a pwal fini pa arete dam ki bay e madam de kalòt la li met la lap menotel lap mete menòt la nan bra e fi an li mete menòt la nan bra fi an epi lap e kite dam nan tou menote bò machin nan epi pou lap swiv madam li pou lal wè e kòman li ka e e e. Bay madnm ni pawòl di kou mari fi an vin parèt avèk tout lòt dam ke li te wè li panse ke yo tap fè sèks anndan machin nan e yo tal nan otèl la kounye a li di sak pase kòman w fè la kisa wap fè la li di se akoz de li ki fèl la akoz de li li menm ki fèl la li se sak fè li menm li oblije sal machin nan avèk e e e avèk avèk espre lan epi dam nan di non. Ou pa gen dwa sal machin avèk fèt lan. Poutan, yo pral esplike ki sa k te pase a. Se pa t sèks moun yo t ap janm fè vre nan machin lan. Se pandan de moun yo te nan machin lan, yo t ap diskite. Epi, dam nan vin gen yon kè fè mal ki pran l. Nou pral wè bagay timoun. Pandan kè fè mal la vin pran dam nan, epi li pral kòmanse touse. Wè la, dam nan pral kòmanse touse. Epi, lè misye ap mande l kisa k pase, dam nan ap kòmanse touse. Wè la, misye pral eseye ponpe estoma fi an. Epi, tout tan l ap ponpe estoma fi an, mouvman machin nan ap fèt. Epoutan, dam nan te panse se sèks moun yo t ap fè vre. Epi, manzè li menm vini pa reyaji konsa. Epoutan, timoun, se yon machin misye fèk achte pou li ke misye poko menm peye. Li menm nan tèt li l panse se machin dam gen avèk mari l la, epoutan se mari l lan ki achte machin nan nan men dam nan pou li, misye potko menm peye machin nan. N ap sezi wè bagay sa timoun. Misye di, an, se yon machin m achte pou ou, ou pa, ou, ou, ou, ou jis vini ou reyaji konsa epi polisye a reparèt, polisye a di, ou fè madanm mwen kite m, epi. Ou pran yon machin ou k ekraze vit lan kounya la manzè pwal vin pran nan cho manzè vin pran nan cho mari an pwal sezi paske polisye an deklare ke manzè getan antre nan machin nan fè sèks avèl yon fason pou li te remèt mari an kou a epi la misye ap esplike ke machin nan se nan medam nan l achte l pou li manzè anraje kounya. Misye vire kite manzè. Manzè apre apre yon fason kòman l ka l ap rele mari a, Vini cheri se pa fòt mwen m pa t janm konnen. Kounye a dam nan ki se pwopriyetè machin nan li di nenpòt fason fò manzè peye l machin li. Manzè sipoze peye l machin li, li di chèf la y ap oblije ale nan yon pòs de polis avèk manzè pou l peye machin nan. Epi y ap vire avèk dam nan. Li pral peye machin nan. Dayè se pou li yo te achte machin nan, li pat janm konnen, li te kouri reyaji san reflechi. Nan lavi yon moun pa dwe janm kouri aji san reflechi. Se te yon trè trè trè bon istwa. Pa bliye abòne avèk chanèl la epi pou w ka toujou jwenn tout tout tout bèl istwa kap soti yo ankò.